Avan, m te konn panse se moun ki pa konn sa lap fè ki pa gen konfyans nan tèt yo. Men, kèk ane de sela, m vin reyalize ke menm moun ki konn sa yap fè yo pa gen konfyans nan tèt yo tou. Gen anpil moun sou mache a ki gen bon pwodui. Gen anpil moun kap ofri yon sèvis ekzòdinè. Men, mank de konfyans nan tèt yo fè yo panse ke sa y ap fè a pa bon, ke pwodui y ap vann nan pa bon. Se menm jan m te gendwa t ap vann pwodui krese sa yo, ou ka gade, m te gendwa ap vann pwodui krese yo epi m pa gen konfyans nan li. Kounye a, lè m pa gen konfyans nan pwodui, kòman m ap fè vann li? M panse se konfyans mwen dwe genyen dabò nan sa m ap vann nan oubyen nan sa m ap fè a pou m kapab di l. Se menm jan, imajine w, m ap di yon moun li dwe flite losyon sa nan tèt li, nan tout cheve l chak jou lè l achte l. Si kounye a m pa janm eseye mete l nan tèt mwen, kòman m ap fè di moun nan ke losyon sa lè l fin mete l, men kòman pou l fè? M ap sèlman li enstriksyon an ba li? Non! Si w ap vann yon bagay, si w ap ofri yon sèvis, fòk ou gen konfyans ladan l. Fòk ou ogmante nivo de konfyans ou. Pa paske se ou k ap vann li, men paske sa w ap fè a, li bon. Èske w konnen lè w pa gen konfyans nan sa w ap fè a, ou pa ka ofri l? Èske w te konnen lè w pa gen konfyans nan sa w ap vann nan, li difisil pou w vann li, li difisil pou moun achte l nan men w? Li senp, mwen konn anpil pwofesyonèl sou mache a ki gen bon pwodui. Menm jan, m konn yon zanmi m, ki yon ekselan enfòmatisyen. Li gen plis ke 3 zan an yon sistèm. Sistèm nan bon, men l pa janm mete l deyò. Poukisa? Par peur de ke sistèm nan pa alawotè. Hey, ban m di w yon bagay. Anyen pa alawotè si w poko eseye l. Anyen pa alawotè si ou rete anndan w. san konfyans ladan l. Si w kwè nan sèvis ou a, si w kwè nan pwodui a, lanse l sou mache a. Lanse l! Majorite pwodui ki sòti yo, yo pa sòti san pou san pafè non. Ou ka sezi si m ta di w, majorite pwodui ki sòti yo, yo sòti avèk 25 pou san de pèfeksyon, 75 pou san enpèfeksyon. Mph. Ou a bezwen sezi. Majorite pwodui, majorite sèvis k ap ofri yo, se nan wout yo kòmanse amelyore kalite a, se nan wout yo kòmanse ap di mwen vle sa, mwen vle sa, mwen vle sa. E se sa tou k pral ede w grandi. Ou p ap jis rete avèk yon pwodui, ou p ap jis rete avèk yon sèvis pou anlè trete w grandi konsa. Se jan moun pral resevwa w li a. Se sa w te mete deyò a, ke moun kòmanse sèvi, moun kòmanse itilize a, k ap fè w konnen ki pati pou amelyore ladan. Ou menm ki gon bèl pwojè, ou menm ki gon bon pwodui, ou rete men nan machwe, ap plenyen, ap chèche yon travay, men mete pwodui w la deyò. Ofri sèvis ou a. Kòmanse pa ofri sèvis ou a avèk moun ki nan anviwònman ou. Sòti, menm jan Jessica Généus te fè l la, avèk liv li a lè l te fè l la, l te mache de pwovens an pwovens nan chak depatman yo avèk liv la. Youn nan bagay ki fè ke l te vann plis liv ke Madan Barnabe. Ou pa panse sa s on bon estrateji pou ta kòmanse ofri sèvis la? Gen yon bon moman k ap vin la. Ofri sèvis ou a. Li pa janm twò ta pou kòmanse fè yon bon aksyon.